M salye tout moun nan non Jezi. Yon lòt fwa, nou vini pou nou ta prezante ou ribrik nou ki se Ann Pale Sante Mantal. Jodi a nou pral pale ou de yon maladi ke ou tande pale de li swa nan bouch medsen oubyen nan bouch psi. E ou ka ap tande pale l tou nan anviwònman ou, nan pami pwòch ou, pami vwazen ou tou sa. E maladi sa ou kapab gen yon moun ou te fè li oubyen yon fanmi ou, yon zanmi ou. E maladi sa se yon maladi ki koni. Se maladi ke nou rele Alzheimer. Nou pral pale w de ki bò mwa sòti, e lè w gen maladi sa kòman w kapab rekonèt li ka yon moun, e kijan w kapab akonpanye moun nan pandan peryòd li fè l la, e kisa ou dwe e pa dwe fè. E annatandan n ap di w si w poko pataje. Si w poko abòne, nou envite w fè sa kounya pou w pa bliye e li enpòtan. Byen, Alzheimer. Alzheimer li pote non moun ki te dekouvri l la ki se Alois Alzheimer. Misye se te yon psikyat.

Yon pwosesis ki gen rapò avèk vyeyisman, sètadi, se pa depi ou wè granmoun ou wè Alzheimer oubyen depi yo di Alzheimer ou wè granmoun, non. Ou pral kapab wè pi devan avèk mwen, gendelè Alzheimer ap frape moun nan tout laj. Sa vle di pa gon kesyon de vyeyisman la. N ap di nan 100 dènyè zane yo, Alzheimer yo te pral dekouvri. e konsèp Alzheimer a, jan nou sot wè li. Epi nou ka di nan 50 dè, nan 50 dènyè zane yo, yo kòmanse a fè gwo jefò pou evite yo stigmatize moun ki fè Alzheimer, sispann maltrete yo, imilye yo. Epi nan 20 dènyè zane yo, nou wè gen gwo jefò ki fèt nan avanse syantifik. e avanse nan koze dwa moun tou pou kapab ankadre, sipòte, ede moun ki fè Alzheimer. Se sa k fè gen menm asosyasyon ki fèt, gen sosyete de Alzheimer, gen asosyasyon de pèsòn ki fè Alzheimer tou sa ki vin pran nesans pandan dènyè zane, dènyè ane sa yo. E ki sa nou di? Alzheimer li son maladi newodejenerativ kwonik. Nou di 3 tèm la ki enpòtan, nou pral gen pou n detaye l pi devan. Se yon maladi newodejenerativ kwonik. Ki sa l fè li menm? Maladi sa a, li detwi selil serebral ou. E lè l detwi selil serebral la, sa k pral pwovoke kounye a la? Li pral pwovoke atravè letan, sa nou rele yon deteryorasyon memwa moun nan e deteryorasyon kapasite.

ki pwogresiv. Lè yo di maladi a li kwonik, li pwogresiv, se yon maladi ki pa janm kanpe, k ap chè, dane an ane, se pi mal moun nan ap vin pi mal, paske maladi a vin ap fè plis efò, l ap pran plis chimen, l ap vale teren sou moun nan. Se yon maladi ki kwonik, pwogresiv, ki touche sa nou rele sistèm.

Genyen Alzheimer, ke m sot di nou avèk les autres, les autres troubles, epi genyen sclérose en plaques. Maladi sa yo, se maladi ke yo konsidere tankou maladi neodejeneratif, depi ou fè yo, ou pa ka geri, men ou ka pran tan pou mouri, men w ap mouri kanmenm. A yon tèl pwen yo fè konnen ke maladi, ke nou rele Alzheimer ke n ap etidye jodi a la, maladi sa a, li reprezante ant 60 a 80 pousan dyagnostik medsen oubyen psi fè par ane. 60 a 80, sa vle di sou 100 moun ka ale lopital, Carl Rompsy, gen 60 pousan a 80 pousan nan yo ki fè Alzheimer. Li kapab pa al nan stad grav, men l kapab stad leje, e se sa nou pral wè pi devan. Maladi Alzheimer a, kòman w kapab dekouvri l ka ou menm? Si w se yon moun kò ap ou gon si w gon moun nan anviwònman w kò obsève byen, ou alèz avèk li, touton avèk li, ou pral kapab gade èske gen yon pèt, èske w wè pasyan sa, èske moun sa ou wè de jou an jou memwa li ap degringole. Èske w wè rezonman l yo kòmanse pèdi sans? Èske w wè li vini amnezik? Sa vle di pèt de memwa a parèt viv la. Ou gendwa fin pale avè l la, l gendwa fin mete yon bagay la, l tonbe ap chèche l ankò. Ou gendwa fin pale avè l la, l bliye. Èske w wè moun nan? li dezoryante. Èske w wè moun nan gen tranbleman o repo? Èske w wè moun nan gen yon rijidite o nivo misk yo? Èske w wè l rèd? Èske w wè se yon moun malgre l kouche oubyen l chita l ap tranble? Tout eleman sa yo dwe atire atansyon w pou w di, Hum, sa a pa nòmal.

dejenerativ sa yo. Si alzaymè a reprezante sa nou rele 60 a 80 pousan ka nan dyagnostik yo, men alzaymè a pa sèlman konsidere kòm etan yon twoub.

Men Alzheimer a tou, li kapab pwovoke sa, li kapab vini tou, li kapab pwovoke sa yo rele, sa yo rele yon twouble konyitif. Ou kapab wè, yo asosye Alzheimer avèk sa nou rele yon twoub newokonyitif. Pou ki sa? Paske newokonyitif, lè w pale de konyisyon, ou pral wè fakilte moun nan genyen pou l kapab òganize, pou l kapab planifye. Lè nou di kon sa ke

Twoub newokognitif la, nan li menm, li pa yon maladi. Tandi ke Alzheimer a, son maladi. Twoub newokognitif la, se yon tèm jenerik ke yo itilize pou yo, se yon ansanm de sentom pou yo kapab eksplike w yon ansanm de sentom ki pwovoke kay yon moun dè twoubl fizik ki afekte sèvo moun nan.

Se youn nan fòm ki pli repandi, swa 60 a 80 pousan de dyagnostik medsen avèk psi yo. Sa vle di wè diferans lan li klè la. Lè w di maladi Alzheimer, ou wè se yon egzanp twoub kou newokognitif. Men se pa chak lè w di twoub newokognitif, ou wè y ap pale de Alzheimer. Pami, piske n ap plede ensiste sou twoub newokognitif, twoub newokognitif, ki sa twoub newokognitif lan ye? Twoub newokognitif lan li karakterize pa yon pèt de fakilte mantal ki kapab redui moun nan, ki mete moun nan nan sitiyasyon kote ke kapasite ke l te genyen pou l te fè tout afè l poukont li an, ki te rann li otonòm nan, ke l pa t bezwen èd la, kapasite sa li kòmanse pèdi l ou byen li kapab pèdi l. Sa vle di, pou kapab idantifye eleman sa yo ki gen rapò avèk twoub newokognitif, ou pral gade èske gen yon degradasyon de la memwa. Memwa se youn nan bagay ki kapab pèmèt ou gade si moun nan gen yon twoub newokognitif, si gen yon degradasyon. Atansyon konplèks, moun nan vin gen yon diminisyon de latansyon konplèks. Sa vle di ki sa? Moun nan gendwa ap fè manje la, moun nan pa ka ap fè manje an menm tan pou l ap lave asyèt, sa ba l pwoblèm. Moun nan paka ap fè manje pandan ke lap pou lap voye je sou timoun an menm tan. Sa enmègde l, sa annwiye l. Sa se yon twoub datansyon konplèks. Tandi ke nou konnen, an tan yon moun ki pa fè Alzheimer, li kapab fè 3, 4 bagay yon sèl kou. Li kapab pandan lap lave, li met dife anba pwa lap veye, epi lap veye je sou timoun yo pou wè si yap fè dezòd, ki bò yo ye, eksetera. Sa vle di moun sa kapab fè, e moun sa gen sa yo rele yon atansyon konplèks e ka li pa gen diminisyon sa ke moun ki fè Alzheimer a genyen an. Gen sa yo rele yon diminisyon de fonksyon egzekitiv. Fonksyon egzekitiv depi yo di l ou wè sans de planifikasyon, sans dòganizasyon e labstraksyon. Yon moun ki fè Alzheimer li pa ka planifye anyen. Yon moun ki fè Alzheimer ou pa mande pou l òganize anyen. Yon moun ki fè Alzheimer ou pa pral mande pou pandan w ap pale avè l pou l ap eseye mete imaj sou sa w ap di a. Ou pa bezwen pèdi ton pou sa la. Si stad la avanse, nou pral gen pou nou wè stad yo pi devan. Si stad la avanse, pa mande l pou l fè sa. W ap remake ke lè moun nan nan stad avanse, se lè sa yo pral pran ti kib, ti pizòl pou yo fè jwe ak moun nan pou yo wè si yo kapab ba li sans òganizasyonèl la. Yo pral kòmanse ede l kenbe peny pou l penyen tèt li, eksetera. N ap rive la. Sa vle di, fonksyon egzekitiv yo. Depi nan stad avanse, moun nan pap kapab paske li twò diminye. Moun nan pap kapab fè yo ankò. Men si nan stad leje, moun nan ap kapab. Ann ale. Diminisyon de langaj. Langaj moun nan pap menm jan ankò. Fason l pale, w ap wè li vrèman dwòl, w ap bezwen prete anpil atansyon pou konprann sa l ap di. Swa mo yo pa sòti klè, swa ke gen yon varyasyon o nivo de tonalite, o nivo sentaksik, ap gen yon pwoblèm kanmenm depi moun nan fè Alzheimer. Men, la ankò se nan stad leje e modere. Men nan stad grav, moun nan pap pale ditou. Moun nan gendwa rive nan moman se bougonnen l bougonnen, se mamote l mamote. Gen fonksyon vizyomotris. Yon moun ki fè Alzheimer nan stad avanse ou pa ka mande l pou di wè chèz ak lòt bò a mache al chita ladan l e pa avè l w ap pale. Ou wè balis ak lòt bò a mache al pran l pou mwen e pa avè l w ap pale. Vizyomotris lan pa la. Yon moun ki fè Alzheimer ki gen diminisyon an ki gen ki nan stad avanse a ki gen diminisyon aptitid sosyal la ou pa ka mande l men kòman pou l konpòte l nan sosyete depi stad la grav. Stad trè grav, moun nan pèdi tout fakilte sa yo. Men stad leje ou modere, moun nan kapab toujou genyen fakilte. Ou kapab wè l konnen lè l nan legliz, li dwe chita pou l tande mesaj eksetera oubyen lè l nan yon spektak, li dwe fè silans pou l tande moun k ap, aktè yo eksetera, aktris yo. Sa vle di la, nou di moun nan nan stad leje oubyen modere, li poko rive nan stad grav ou trè grav la. Maladi Alzheimer a, yo pale de stad ladan l. Jan nou sot di l talè a la, stad yo sòti nan stad leje jiska fen de vi. Stad leje a, moun nan gen pèt de memwa, kèk ti mank datansyon, men moun nan kapab viv plizoumwen pou kont li, otodòm, moun nan toujou konnen lè pou l al benyen, moun nan toujou konnen kèk bagay. Men sa ka rive li met kle a la, li pa wè l. Li ka, sa ka rive tou telefòn nan nan men l, l ap pale avè w nan telefòn epi lè w mande l sa l ap fè la, l di w l ap chèche telefòn li. Ou gen dwa wè kle a nan men l. Kle a, l mete l nan pòt la, epi li di woy, l ap manyen pòch li, li pa wè kle l. Sa vle di tout sa yo kapab rive nan stad leje. E nou konnen stad fen de vi a, stad fen de vi a se lè moun nan ap tann lanmò li, swa l nan swen palyatif oubyen sa yo rele yon swen de konfò, yon fason pou yo ka, e la moun nan pral mande entèvansyon fanmi an pou yo toujou la avèk li. La, pandan m touche pwen fanmi an, n ap di ke depi moun nan. dyagnostike Alzheimer, syantifik yo di li gen antre 8 an a 12 an pou l viv. 8 a 12 an, men la m nan ankò, se nan peyi ki plizoumwen devlope ki gen dè psi ki la pou sa, ki aksesib. Men, pou peyi ki pa genyen, ki pa devlope oubyen pou moun ki gen difikilte pou yo rankontre yon psi oubyen yon moun ki nan domèn nan, la ou pral bezwen gade siy e sentom ke nou sot bay talè yo, e sa nap kontinye bay la, pou kapab gade kay moun nan, ou pral gade de siy ki gen rapò avèk sa nou rele twoub newokognitif yo, e ou pral gade sa ki gen rapò avèk twoub. dejeneratif kwonik lan. W ap kapab gade sa yo. Depi w kapab remake diminisyon sa yo, yo vin rive nan yon moman yo repete, yo konsidere yo se de pwen kle ki atire atansyon, la ou kòmanse di ka a grav, fò nou kòmanse prepare. Men, stad leje. Lè yo pale de stad leje nan. Alzheimer se premye stad ke yo konsidere se ke moun nan fèk e kòmanse gen ti pwoblèm dafektasyon de memwa eksetera. Moun nan kòmanse ap pèdi e kèk ti kapasite. La nan de peyi ki plizoumwen devlope, yo konn e fanmi an ki gen fanmi ki edike tou sa, yo konn tou pwofite planifye avèk moun nan pou prepare testaman li oubyen pou li kapab e di ki stil dantèman. si yon jou l ta mouri san ke nou pale dirèkteman e avèk sijè a, ki jan de moun li ta renmen e ki pou ta asiste antèman li, ki pou ta selebre li, se nan moman sa tou yo kòmanse e ap planifye tout bagay sa yo, fineray e ki bò moun nan ta renmen antere, plis pou nou kapab, jan yo di, lè l rive nan stad fen de vi a, pou yo kapab respekte volonte li, dezi li, pandan ke li te ankò lisid, pandan ke l te ankò. e tèt li te ankò la. Sa vle di se nan stad leje a tout bagay sa yo planifye. Nan stad leje a, moun nan vrèman li gen ti pwoblèm, men li kapab fonksyone, jan n di yo la, pou kont li, li kapab fonksyone plizoumwen pou kont li. Gen de bagay li ka pa ka fè, men gen de bagay l ap fè yo e san pwoblèm. Nan stad leje a, sentom ki pi kouran yo, w ap jwenn pèt memwa, E jan nou sot di la la, wè ti memwa l kòmanse ap bese, li gen difikilte pou l aprann e de nouvèl choz, li pa ka swiv yon konvèsasyon e fò li devye tanzantan. Sa vle di ak moun ki kòmanse gen, ak moun ki nan stad leje d'Alzheimer yo, ou pa pran konvèsasyon ki long avèk yo. Ou pa pale de gwo sijè avèk yo paske l ap devye kanmenm avè w. Epi gen difikilte de konsantrasyon. Sa vle di gen lè w ap gade yon fim avè w la, aprè. 10 15 minit li komanse swa pete l plon oubyen l gen dwa leve l fache oubyen li kouri l al fon lòt bagay eksetera li gen dwa komanse yon tach li pa fini l li komanse lave asyèt la l kite rès la l komanse pase twal mwen l kite bokit la oubyen e veso a nan mitan kay la eksetera tout sa l komanse gen posiblite pou l pa fini yo men li genyen kanmenm e yon sans se dinisyativ lakay li kanmenm. Gen chanjman dimè, jan nou te di konsa tou, nan stad a e leje a, ou ka rive nan moman ou jwenn moun nan li apati e li kapab rive li depresif tou. Lè l apati, ou gen dwa ap eksplike l yon bagay la ki tris, ki fè moun tris epi ou rete konsa l ap gade w, men l pa wè, li pa ka rive eksprime tristès ke w genyen an, li vin pa kapab resanti l li menm. Oubyen, e konsa tou ka rive nan moman ou pa ka bezwen pou li pataje pèn avèk ou, an yon mo sa m te vle e pou konprann. Gen yon pwoblèm leje de kowòdinasyon. Li kapab kowòdone kèk aktivite wi, men w ap santi gen yon ti difikilte. Poukisa? Paske li nan stad leje a. E lè w pran stad modere a, stad modere a se sa yo pral rele deklen fakilte yo. Deklen fakilte konyitiv la ki pral antrene ki sa? Ki pral antrene pwoblèm moun nan pral genyen nan kapasite fonksyonèl li, kote ke moun nan nan avd, sa yo rele aktivite domestik li yo, epi nan avq yo, bay aktivite kotidyèn yo, vi kotidyèn li yo, tout pral afekte paske moun nan pral rive nan yon moman, Li pap kapab fè sa l te konn fè yo vre, jan li ta dwe fè yo, tankou moun yo konn di kòmsadwa. Ou gen dwa wè li mete yon bagay sou dife a, li bliye l. Ou gen dwa wè pandan l ap koupe yon bagay, li koupe dwèt li, e l gen dwa pa menm rann kont si l koupe l. E se sa k pral fè tou, yo pral di apati de stad modere a, pwòch yo, prezans yo enpòtan anpil bò kot moun sa yo. moun fanmi, pwòch, etc. Yo dwe antre yo planifye kot kay kiyès l ap ye, kiyès k ap ret avè li si l ap toujou ret nan kay li a, l ka tou deside ret nan kay li, men kiyès k ap vin wè l chak jou, k ap dòmi avè l, nou fè sa pa relèv. Paske s on moun ki pa dwe ret pou kont li, li ka met dife, li ka fè gwo dega. kote l ye a si l ret pou kont li paske li nan stad modere. Se nan stad sa tou, fami, lè nou rive nan stad modere a, pou nou kòmanse antre danble nan plan e. fen de vi a, lè m di kòmanse panse ak sa, men se nan stad trè grav la n ap bezwen sa. Men nan moman sa la, la nou kapab di bon, pa ret anpil tan, paske la se deklen an, piske nou di nou le mo deklen vle di tou, piske gen deklen sa vle di bagay la prale pi mal chak jou. Nou vin tonbe nan stad avanse. Depi ou di stad avanse, sa vle di nou kite leje, modere, nou tonbe nan stad avanse, sa vle di nou nan stad ki grav la. Stad grav la se li k pral antrene stad trè grav la. Nan sa, moun nan li pèdi kapasite de kominikasyon li. Li pa ka kominike vèbalman, moun nan pa kapab pran swen tèt li ditou. E pi ta w pral wè, lè nou pral pale nan stad trè grav la, se lè moun nan bliye kote sa yo rele kòman pou yo manje, kòman pou yo fè pipi, kòman pou yo al nan twalèt. E se sa k pral fè, lè moun nan fè alzayme, w gen tan konprann byen, l ap pipi sou li. Nan stad trè grav la, grav trè grav, l ap pipi sou li, l ap twalèt sou li. E ou pral konprann tou pou kisa lè moun nan fè Alzheimer nan stad grav e trè grav la, pou kisa yo pral oblije ba li enstale gavaj pou li, paske moun nan bliye kòman yo manje. Si ou bliye kòman yo manje, se ke memwa la ou pa genyen l ankò. Twoub de memwa la vin grav, difikilte pou trete nouvèl enfòmasyon pa pale de sa. e ou e se repere dan lespas e dan le tan sa pa egziste si w mande moun nan e nan ki ane l ye la ki dat jodi a ye l gen dwa si l rive pale l gen dwa ba w yon dat ki te gen ki gen rapò avèk memwa afektiv li swa dat maryaj li. swa dat li te premye pitit li te te fèt oubyen dat yon dat ki te make egzistans li e li ka ba ou tandi ke nou pa nan dat la sa vle di li pa ka lè ou mande l kote l ye la menm lè l lakay li li gen dwa di ou e se nan legliz li ye oubyen l di ou se nan sinema li ye eksetera sa vle di li pa ka li pa kapab repere li. dan le tan e dan lespas, e yon lòt bagay nou pral konprann byen, piske moun nan vin rive nan yon moman li pa ka itil tèt li anyen, menm pale li pa ka pale byen, sa vle di memwa a ale, kapasite de konsantrasyon, òganizasyon, planifikasyon, tout bagay sa yo fini, sa vle di atansyon konplèks bagay sa yo pa la ankò, Ebyen la nou vin di famiy lan se la l pral jwe plen wol li pou li kapab akonpanye moun nan vè sa nou rele fen de vi a. E fen de vi a kon pou konnen ni se lè sa nou di fakilte konyitiv e fizik kapout, tout fini, tout bagay kraze e la moun nan pral bezwen fanmi li, pwòch li yo, moun li te envesti tout vi l pou l te okipe, pou l te pran swen, pou l te panse avè yo. Ebyen se lè sa l pral bezwen moun sa yo pou moun sa yo kapab avèk li 24 sou 24. 24 sou 24 poukisa paske admeton ke moun nan nan swen pa l ou oblije la avèk li pou kapab asire menm lè w pa la e toutan tankou ou te kapab di li men fòk gon lòt moun ki la ki pou asire ke moun nan toujou pwòp moun nan toujou santi bon e tankou isi e yo toujou di e nan swen pa l se sèvis vip. Tout dra moun nan pwòp, rad li pwòp, djakèt lopital li pwòp, tout bagay chanm nan pwòp, li santi bon, ti mizik klasik k ap pase. Se konsa l ye depi moun nan nan swen pa l, nan moman yo pale nan swen de konfò, se bagay sa yo. Pi se moman ou pa depi zòn sa yo, ou pa eseye fè bri, pòt la fèmen, se entimite total. ki gen ladan li. E nan moman sa moun nan bezwen moun paske se nan moman fen de vi a ke li ye. Gen de moun ki lè yo te nan stad leje a, yo te konn pandan yap redije testaman yo, yo te konn tou, pa egzanp pou peyi e devlope yo ki aksepte metòd sa tou, yo te yo konn tou siyen e yon papye ki di ke depi m ta rive nan tèl nivo, tèl nivo e ban mwen èd medikal a mourir. Epi non sèlman yo siyen li, epi yo bay li kay yon notè oubyen yon kabinè davoka, eksetera, epi yo kite l nan lopital la. Yo voye kopi a tou, egzanplè la, nan lopital la, kote moun nan ye a, yon fason pou yo konnen depi l rive nan stad grav ou trè grav la, kote ke l pa ka pale, l pa ka itil tèt li anyen, yo di men sa moun nan te deside. Lè sa yo bezwen jis fanmi an di, oke, e yo prè, epi konsa pou y annik. pase a lak pou yo bay moun nan e èd medikal a mourir la. E la nou vin konprann, pou diagnostike li yo sot bò li, e psi yo le pi souvan pou yo kapab e diagnostike Alzheimer, e pou ki sa li enpòtan, e pou diagnostike Alzheimer, se jis pou kapab eseye kapab e rive e verifye kapasite de memwa ou. E paske si yo di konsa, imedyatman ou dyagnostike Alzheimer, ou gen ant 20, ant 8 a 12 an pou ou viv, ebyen la, toutotan ou dyagnostike l bonè, li pi bon pou ou, avèk sa gen pi bon planifikasyon ki pou fèt, gen pi bon òganizasyon k ap fèt. Men youn nan bagay ke n ap eseye di, se ke, E pou yo evalye memwa yon moun, gen yon règ yo gen yon tès yo rele tès dè senk mo di di de di de Dibwa. Tès dè senk mo de Dibwa. Se tès sa ke yo aplike, si ou tape li sou e entènèt la w ap kapab wè l, w ap kapab aprann plis de li. W ap kapab wè se avèk li e psi yo itilize e se li e psi yo itilize pou yo kapab evalye memwa epizodik.

e avèk endis, epi dezyèman li se reyitilizasyon endis sa yo an ka de rapèl lib e sa nou rele defisyan. Sa nou pral konprann se ke ladan ni e psi a gen dwa bay moun nan 5 mo. Gen rapò a chen, ban, arbre ou byen mezon e eksetera ou boutèy li bal 5 mo epi l di moun nan kenbe 5 mo sa wi paske apre sa m pral mande w yo. Epi li kòmanse pale, li fè moun nan pale, li fè moun nan eksplike yon bann bagay ki te pase, eksetera. Apre li di, ou sonje senk moun m te ba w yo? Ban m dezyèm nan. Ban m katriyèm nan. Ban m premye a. Epi li di, ban m tou de senk, ekse. Pou kapab eseye fè evalyasyon memwa, e jan nou sot di a, epizodik vèbal la. Brèf. Premye siy maladi Alzheimer Selon sit francealzheimer.org, ou gen premye siy Alzheimer, ou gen pèt de memwa. Sa se youn nan bagay pou toujou sonje. Dezyèm siy, difikilte kwasant pou akonpli lè tach familyal. Se sa nou rele AVD ou avq, aktivite vi kotidyèn ou, aktivite vi domestik ou. Ou gen difikilte pou kounye a pou akonpli yo. Depi w ta remake yon pwòch ou nan sitiyasyon sa a, kòmanse suiv li de prè. Pèt de motivasyon. Moun nan pa motive pou anyen. Bagay li te renmen, ou wè l kòmanse pa, sa yo kòmanse pa enterese l ankò. Pwoblèm de langaj. Moun nan pa pale klè, li pa pale byen. Dezoryantasyon dan le tan e de lespas. Ou mande l ki bò l ye la, li pa ka di. Ou mande l ki dat jodi a ye, li pa ka di. Difikilte de rezonman. Anna pa gen ankenn sans, li pa gen ankenn larezon lakay li. Twa gwo stad ou kenbe nan tèt ou, w ap kenbe stad leje, se sa ou pral pale de pa de, se sa nan stad 1 an, pa de defisit konyitif vrèman, e sa nou pral konsidere son stad 2 a pral di gen sa ou rele yon defisit. kognitif ki trè leje, genyen trè leje, gen leje, gen modere. Trè leje a m gen dwa gen yon ti pèt de memwa tou piti pou yon jou. Trè leje a m pral kòmanse gen pèt de memwa sa a 3, 4 fwa pa semèn. Epi modere a m gen dwa fè yon semèn avèk pèt de memwa sa a, 2 semèn, 3 semèn. Sa vle di la kòmanse serye. Epi m pral genyen pwen 5 lan ki pral di, genyen defisit kognitif relativman grav. Li poko antre nan stad grav la, li ant modere e grav. Se kòm si li nan moman tranzitwa. Epi sizyèm nan ou pral genyen grav la, la l kite stad modere a kounye a nou nan grav, epi nou gen 7 la, stad 7 ki pral pale de trè grav. Trè grav la n te di, se lè moun nan pèdi tout bagay nèt, memwa, tout fakilte, tout. bagay li te kapab fèl bliye tout el pa ka fè anyen li a la merci de tout le monde se sa yo rele aide totale la e espérance de vie a jan m te diw li an pou yon moun ki fè alzheimer a pati de diagnostic la depi diagnostic la tonbe ou gen entre 8 a 12 ans pou prepare pou moun sa. Men, si moun nan tout lè l te kòmanse prezante siy e senptom yo, ou pa t janm al kay doktè, ou pa t janm al kay yon psi, sa vle di lè w pral kòmanse kalkile entèval 8 a 12 sa, fò w teni kont depi premye fwa ou te wè moun nan pa t nòmal la. Maladi Alzheimer. Yo konsidere l tankou yon twoub, yon maladi newodejenerativ kwonik, yo konsidere l tankou yon twoub kognitif e nou bay tout rezon yo, tout rezon ki fè sa. Maladi Alzheimer pa yon jwèt, maladi Alzheimer se yon maladi ke tout moun. dwe pran oserye. Poukisa? Paske li frape moun nan tout aj. Gen moun ki gen 90, 95 an ki pa fè alzaymè, tandike gen moun ki gen 40, 30, 40, 50 an ki fè alzaymè. Sa vle di se pa yon kesyon de laj, se pa yon kesyon de vyeyisman. Maladi alzaymè, nou di li, se pa. Yon maladi ke w atrape se pito yon akimilasyon de yon pwoteyin anòmal ki nan sèvo a. Pwoteyin sa yo rele li beta amiloyid oubyen sa yo rele pwoteyin tau, T-A-U, T-A-U. Sa vle di akimilasyon pwoteyin sa a, beta amiloyid la, oubyen pwoteyin tau a, se li menm ki al nan sèvo a e nou te vin wè pou kapab, pou sèvo a li menm, atake, se newòn yo pral frape. Paske nou te di, depi ou pale de newòn, pa bliye nou te di depi wè di Alzheimer, se tèt ou wè, e nou te di li atake sistèm sistèm nève santral ou, nou te di depi yo di sistèm nève santral ou wè ansefal, ansefal, epi nou di pa bliye ansefal la se li ki pèmèt. Ou gen sa yo rele, se li menm ki kontwole anpil fonksyon nan kò ou, tankou sa yo rele pèsepsyon, mouvman, sansasyon, panse, pawòl, memwa. Sa vle di ou vin konprann, se tout sa yo ki afekte lè yon moun fè Alzheimer. Wòl sistèm nève santral la, li resevwa, li anrejistre, li entèprete sinyo ke nè yo voye ba li, sa yo rele sistèm nève periferik la. Sistèm nève periferik la li menm, li jwe wòl pa l tou, paske li voye de sinyo a ki ratache avèk sistèm nève santral la. E twa fonksyon ke nou konnen sistèm nève a genyen, nou konnen li jere enfòmasyon sansoryèl yo, E se sak fè m te di w, lè yon moun fè Alzheimer nan stad grav, li gen dwa blese l pa konnen. Kowòdòn lè mouvman miskilè, se sak fè m di w lè moun nan fè Alzheimer nan stad grav, kò l rèd, se la rijidite miskilè ke m te pale, m te pale talè a, li regile sa nou rele fonksyon ot ògàn yo, se sak pral fè moun nan gen dwa rive nan yon moman lè l fè Alzheimer, li pa ka kenbe pipi, li pa ka kenbe sèl, li pa ka manje. tout sistèm sa yo vin debalanse, vin dekontwole. E si nou di konsa maladi Alzheimer a, li detwi sa, se yon maladi newodejeneratif kwonik, lè nou di newòn, nou wè se inite de travay de baz di sèvo, se sa yo rele selil nèvez la, se li ki rele newòn nan. Nou konnen gen 3 tip de newòn, gen sa yo rele newòn piramidal, gen newòn bipolè, e nou wè gen newòn oksi, oksine newòn. Se sa yo rele oksin newòn a oreksin. Twa tip de newòn sa yo ki egziste, e youn nan bagay nou vin wè, kote ki gen plis newòn se sèvo a, dè milya, men pa bliye tou nan entesten ou gen plis pase 500 milyon. E ki sa k kapab detwi newòn nan mezanmi? Se nekwoz ou apoptoz, pa egzanp yon moun ki gen yon twomatism egi, chimik oubyen mekanik. Li fè gonfle neu, li fè gonfle selil la epi jiskaske selil la vin detwi. Se sa yo rele liz nan langaj chimik lan. Epi se la nou vin konprann tou kontni li lè l fin eklate konsa, dispèse nan sa yo rele nan milieu extracelulaire. Brèf, ou vin konprann ke maladi Alzheimer a pa yon jwèt. Son maladi ou dwe pran o serye. Ou pa two jèn pou mande pou al chèche pou dyagnostike si w fè l. Nou pa two granmoun tou pou fè l. Gen yon granmoun ki te de ki gen 90 zan ki konn patisipe nan emisyon pli on è fou pli on li. Li di ke sa k fè l aprann li, sa k fè l toujou kenbe lekti li a 90 zan, li t al nan yon kouvan, li te remake ke gen moun, gen yon dan mè yo ki parèt djanm, li te wè gen yon pati nan mè yo ki pa t djanm. Li t ap mande sa k ap pase. Epi youn nan remak li di li fè, ki pa syantifik, men ki atire atansyon tout moun, youn nan remak li fè, li di pifò moun, li te wè tèt yo pi parèt pi dyanm pi klè a, se te moun ki te konn ap ansenye. Se te moun ki te konn ap fè de rechèch, ki te konn ap li anpil. Tandike lòt moun yo ke l wè ki pa fin kòdyòm a 70, 80 lane yo ki te nan menm kouvan sa, li reyalize se moun yo ki te toujou ap fè lòt ti travay, chita, priye sèlman, eksetera. Sa vle di sèvo a li bezwen aktivite. Ou bezwen bouje. M kite nou la. M espere n ap pran maladi a o serye. M espere nou chak ap vizite zanmi nou, fanmi nou, n ap veye yo de prè pou di moman ki afiche siy yo, sentom yo pou nou kapab alète pwòch yo e nou menm tou pou n kapab sounen nou. Pa bliye abòne. Pa bliye pataje, ke Bondye beni nou.